Nan mikro a se zanmi w anga endyen pa gen men pwen nou pral devlope pou ou nan jounal la lapli ki tonbe sou peyi a de vandredi 2 jou rive samdi 4 la fè anpil dega yon bato koule nan peyi dayiti ansyen premye minis ayisyen Laurent Salvador pran kou youn nan asasen ansyen prezidan Jovenel Moïse yo kondane pou pa Tout vi li nan prizon. Move tan ki frape peyi Dayiti a frape Sendomeng tou. Ajan imigrasyon dominiken yo kontinye ap imilye ayisyen yo. Se pwen sa yo ak anpil lòt nou pral devlope pou ou nan jounal espesyal la. Malgre jan sitiyasyon prezante nan peyi a la, kote anpil moun an difikilte koz lapli k ap tonbe, yo prevwa anpil lapli pral tonbe toujou. Nan moman n ap pale la, plizyè moun nan komin Leyogàn an gwo difikilte. Dlo antre nan lopital la, malad yo an difikilte. Anpil moun nan sou do kay, Gen moun e sou pye bwa yo mouri. Menm sitiyasyon nan divès zòn nan peyi a, tankou, Fonparizye, Tou Vèrèt, Kafou Fèy, zòn simityè Pòtoprens, Malik nan Petyonvil, Channmas, Lalu, Kwadèmisyon, Boudon, Ayopò Tousen Louvèti, pou site sa yo. Plizyè zòn nan peyi vwazen anba dlo apre pasaj yon lapli a. Bato Metwopòl la ki fè trajè Magbo, Ansa Pitan koule byen bonè samdi 3 jwen 2023. Selon enfo nou rive jwenn nan, gen anpil moun nan ki mouri, men otorite defakto yo poko an mezi pou bay detay sou sa ki pase a. Nap fè w konnen anpil moun nan pèdi tout sa yo genyen nan dlo nan divès kwen anndan peyi a, tankou, machin, kay, jaden, bèt, pyès, pou site sa yo. Se la nou mete yon bout nan nouvèl inondasyon yo, nap pran yon ti poz pou n antre nan politik la.

Selon enfo yo, ki te fasilite mèsenè yo jwenn zam, minisyon ak mwayen pou te fè krim nan. Kaptenn Imel yo kontan pou sèvi eta repibliken yo ki kontan pwogram sila anvwaye pou 24 out 2003 kap vini la. Peyi Etazini mande ansyen premye minis ayisyen Laurent Salvador Lamothe pou li pa mete pye li nan peyi Etazini. Yo akize Lamothe kòm moun nan ki te nan koripsyon ap detounman plis pase 60 milyon dola nan lajan PetroCaribe a. Premye minis la, Lamothe, pa pran tan pou reyaji. Li demanti akizasyon ke Depatman Eta Ameriken pote kont li yo. Li fè konnen te gen yon dikta ki te fèt an sou jesyon li nan detan leta ki te di li inosan. Ajan imigrasyon dominiken yo kontinye ap maltrete ayisyen yo. Nan yon videyo k ap sikile sou tout rezo yo, nou tout moun nan ap gade yon manman ki kenbe yon bebe k ap pandye dèyè yon machin. Pi piti 4 moun mouri anba bal jounen premye jen 2023 a nan lokalite Wozonbè, zòn nan Bò Repos. Selon enfo nou rive jwenn nan se yon gwoup nèg a zam ki komèt aksyon sa. Lajistis la nan vil Okay an fèmen pòt lopital la La Place la jouni premye jwe 2023 a. Desizyon sa vini aprè dirijan lopital sila pat bay yon jèn etidyan Kenya sivil lan swen akoz lajan yo te mande li a te manke 800 dola ayisyen sa ki ta pral koz lanmò jèn fi sila. Depi yon bout tan nan jounal espesyal sa.